Bonjou bonswa tout moun kelkeswa kote wap gade video sa yon gwo salitasyon pou nou chak map di mèsi a ou menm ki deja abòne e mèsi a ou menm tou ki poko fè sa ki pral fè sa kounya nou konnen deja gen de imaj ki vrèman chokan kem pap ka pataje sou chanèl la map kite link telegram mwen anba nan deskripsyon video a pou nou kab jwenn tout imaj ki chokan yo swa yon bandi yo touye oubyen kèk bandi yo arete wap jwenn tout imaj sa yo anba nan deskripsyon video a lèw ale sou kanal telegram nou an. Premye pwen nou gen kap domine aktyalite a, Pèp Okay mezanmi fè yon gwo pwen la kote yo arive kenbe yon prezime bandi ki rele Gregory Seid nan yon lokalite ki rele Bigawous nan Okay ebyen yo arive touye bandi sa anba kout wòch anba kout manchèt. M pral lèse nou tande kijan bandi sa li an yon tap rann dènye temwanyaj li avan li menm li mouri ok. Yon lòt bò ankò dcpj li menm ki arive fè yon gwo kou kote li mete lapat sou yo komisè di gouvèneman Sen Mak mezanmi bagay yo vrèman konplike nou te gentan konnen deja imedyatman yo kòmanse mete men sou gwo gang a vès yo peyi a pral gen yon ti souf paske misye li menm li enplike nan plizyè dosye la ki se koripsyon blanchiman dajan epi yo di misye li menm li fè pati moun ki konn ap ede baz gran grif detounen kamyon manje yo ok rete pou kapab jwenn plis detay.
Ou mèt vin bay lajan li a zanmi. Ou mèt chita chita.
Esplike kote ou mete zam nan. Misye di misye pa merite mouri kounye a. Non li pa merite mouri kounye a nan.
Ya kounye a pale a misye poze misye kesyon pou l pale. Di nou nan sa k pase.
Nan faz ou rive la ou gen zam sou ou tire sou nou. Popilasyon an lage dèyè ou. Ou fè katouch kounye a ou di nou te gen zam ki te avè w la. Mwen ta renmen ou di nou ki kote zam nan e kisa pou nou fè. Paske ou nan men nou la. Si w gen pou libète pou w gen libète w. Reponn nou rapid. Wi m nan men w.

Popilasyon ap fè sa yo gen pou yo fè avèw kote w ye a la paske se la w te chita ak zam nan. E zam, zam, e zam ke, zam, zam sa ke ou di ou te avèl la, poukisa zam lan? Zam sa, zam sa ke ou avèl ou ap itilize swa ke ou te vin, poukisa ou te vin ak zam lan la? Zam nan? Mpa te nan zam nan la non. Mwen pa sot lakay mwen avè. E la zam nan te ye? Wi. Sa vle di pou kisa zam sa la? Zam sa k la pou ou ou byen pou amatè a? Wi men tire la. Tire la ale. Pale m kot yo te. Li pa zam mwen non. Pou kilè zam nan ye? Zam nan se zam la gen men li pa zam mwen. M pa konprann sa w di m nan. Ou te ak zam ou di m ou kite l sou chèz. Ou konprann? Nou bezwen konnen eske zam nan se zam ou? Sa vle di m di w m te avè l. An men w te avè l. Mwen pa sot lakay mwen avè l. An men w te avè l ou pa sot lakay ou avè l. Ki bò w te kite l la?

Jamè monchè, ou pral tounen lafimen.

Gregory Seide, non yon ti Greg ki sot sou zòn Tòbèk. Men li konn abitye fè zòn nan, gen moun ki te konn toujou ap kontwole l. Alò, kòm yo konn di gen ti dwèt, ti dwèt nan kontwole l, li te vini nan zòn nan, li pase 8 jou. Men kote l te vini an, pa vle l, men yo pè l. Yo pa vle tolere l pou li rete nan kay kote li vini an, men swadizan se kay bòfrè l. Li gen sèl ki rete avèk moun nan. Li te fè pitit, yon bagay konsa. Men avre di, sè a pa rete avèk kote l vini ankò. Men se yon ganga. Li te fè 8 jou, l ale, li retounen. An pretèks ke li vini ka Divinò. Men tout moun pè l, tout moun konnen l toujou ap mache avèk zam l, ak zam ni sou li. Men lè dwèt pwente, lè yo ap avanse sou li lan li k wè 2 moun gen youn ki avèk radyo kominikasyon. Pandan l wè radyo a ap pale lan li k file l de, li derape. Kouri l kouri, men l te avèk yon moun. Ou vle pale de jodi a? Jodi a la.
Alò sa k pase deja yo pa twò konnen yo, men jodi a la, lè yo pwente moun yo avanse, yo fè ekip vini. Pase nou gen de gason vanyan k ap pote siveyans pou sekirite zòn yo. Lè yo vini, parèt yo parèt, li sispèk lòt la ap pale nan radyo kominikasyon an, li pete kouri epi yon sèl ki te wè lè l kouri a, yo kouri dèyè l. Lè yo kouri epi l rale zam li, li tire. Tire popo w. Lè l wè fòs sou li, genlè l pa gen plon ankò. Li tire zam nan jete l pati epi popilasyon fè dèyè li. Anpil pale lè yo kenbe li, yo mare l, pale anpil. Li di l se menm blòk ti Ati. L ap fè kantamwa, l pale kiyès li ye. Alò pou l pwouve ke l se yon vrè bandi, li. Dil soti tòbèk li konn avèk ti ati li e bon yo gen yo mete twòp kontwòl sou li nan zòn kote l soti tòbèk alò m pa konn kote a egzakteman sou tòbèk la mwen menm m pat la antanke otorite zòn nan lè yo rele m fè entèvansyon bon m te eseye rele komisè lan. Pase lè w tande bandi, mwen menm m pa ka avanse sou bandi. Malgre tou, ou konnen ke avèk konjonkti peyi a, jan bagay yo ye a, gen difikilte pou machin travèse. M pase nan komisarya 4 chemen an, m rele komisarya Gabion, pa gen okenn entèvansyon k ka fèt. Mwen yo di m pa gen wout. Bon, anfèt, popilasyon an li menm l ap menase. A, li, yo te gentan mare l, li potko mouri lè sa? Li mare, li potko mouri.
Ok. E pa t la l te mouri la. Se, se pli ba, e Bigawous la nou Madan Seza. Ok. Se Bigawous fè an pase, lè li kouri, li mande kòman rele non bagay la, li mande lafime pou yo pase swa nan bouch oubyen nan kò l, m pa konnen. Men avre a, nou genyen, nou genyen. Kat li, nou jwenn bous li, m pral montre w. Pou montre w prèv, sa se priyè lese pase li, ki gen pil istwa ladan l. Vwala. Ou wè l gen anpil, sa e balèn oubyen syèj? M pa konn sa yo ye. Epi l gen plizyè fèy, li genyen tout sa yo ladan l. Plizyè kalite fèy. Vwala. Sou li yo jwenn ni? Sou li n jwenn yo.
Nou jwenn tout sa yo. Tout sa a te nan men. Mwen se la dan zam nan te men men m la dan la. Mwen konnen. E pi nou gen kat li tou. Mwen te pran. Wala me kat la ki se Seid Gregory. Li fèt an 1991. Alò non, pou pale avèk anpil moun, lè m di men ki non moun nan genyen, yo di m se yon gran nèg. E li pa gen non an jan l di l la, li pa gen non bandi a pou gremesi. Li te kòmanse bay istwa. Sof ke nan avan l ale, l di, Mesye, menm si n ap touye m, ban m fè n nou konnen yon bagay, m gen yon pitit, m gen fanm ki ansent. Ok.
Nan sans la, m pa konnen, mwen, tout entèvansyon m te fè lè m vini an, popilasyon an te gentan fè sa pou l te fè a. M pa t ka fè anyen, m pa t ka bay lavi, byenke se, se, se, de no jou se bagay lan ki konsa, si l pa t rive sou yon. Ou frè m ou fanmi m ou zanmi m e l ta pran yon grenn moun nan popilasyon yo paske l ak zam nan men l. Sa l te vin fè lan zòn nan o jis daprè deklarasyon l bay?
Alò, li, li te kòmanse pale, yo di m li di, li gen sè l ki lan zòn nan, li gen tè entèvansyon l bezwen fè pou frè, pou sè l, bagay konsa. Men, yo di m li pa zanmi sè a paske l te rale zam sou sè a plizyè fwa. Sè a te vin nan zòn nan. Sè a nan dènye moman sè a di e pa frè l li pa konnen l vre. Gen moun ki di se pwen l te vin se pwen l li te vin pran kay ougan sa yo pale tou. Yo pale de sa paske.